O nivo de komisyon Sena a, nou ap travay anpil depi kèlke tan, nou rankontre regilyèman avèk lè kolèg e nou te deside pou nou te gade. pwopozisyon damandman ke komisyon chanm depite a te fè e tout travay ke yo te fè pandan tout tan pase tout lòt kote. E dan lansanm nou gen opinyon nou sou travay la, nou sanse dakò avèk majè pati, tout, pa gen okenn èv imèn ki pa fèt oubyen tout moun ap dakò an menm tan, paske il saji de kesyon de pouvwa, il saji de kesyon politik, e men sepandan li te klè ke apati de relans. Komisyon Refòm Konstitisyonèl Palman an deside pou l fè sou travay sou kesyon an paske nou gen de lide tou. Fòk nou te fè rankont sa a plis fòmèlman avèk Komisyon Chanm Depite a ke nou te ekri Prezidan an, nou te mande l pou nou rankontre. Jodi a nou te vin rankontre pou nou te pale. Nou te vle konprann plis, malgre nou gen dokiman an, nou analize l, ki motivasyon yo nan amandman an. les grands axes ke yo bay, ki travay yo te fè, ki kote yo pase, paske il est clair que au niveau de la chambre, au niveau du Sénat, Komisyon an pa anvi al refè tout sa ki te fèt yo veritableman, nou kapab konplete. Les grands axes ke yo prezante yo, keswa se gouvènans politik, gouvènans administrative, nou sanse kwè se de gwo bagay ki ladan, e nou menm nou gen lòt kote nou kapab pote kontribisyon pou nou pèmèt ke avan mwad mas

komisyon kap travay sou amandman o nivo di sena. Jan prezidan Kedlaire Augustin sot di l, se te yon okazyon pou nou pou nou prezante travay ke nou te fè pandan 2 zan. Yon travay ke nou te deja remèt komisyon an e ke komisyon senatè yo te deja analize. Senatè Augustin tap pale de pwopozisyon damandman oze Nou menm n ale trè lwen. M ap di pou m itilize langaj anpil obsèvatè avize, anpil moun k ap suiv politik, pwopozisyon ke komisyon espesyal chanm depite a fè, ou kapab menm kalifye l de revolisyonè. Revolisyonè dan le sans ke l vin pwopoze yon lòt rejim politik ki li menm pral trase chimen pou n jwenn yon lòt sistèm paske sistèm ki la a bout. Nou pwopoze yon lòt rejim politik, nou pwopoze yon lòt gouvènans administrativ, nou pwopoze pou n al rewè de font an konb anpil nan dispozisyon ki konsène de kesyon spesifik. Pou anpil moun k ap mande yon nouvèl konstitisyon, mwen menm toujou renmen di Prezidan Augustin, sa nou menm nou ta renmen travay sou li a, e nou kontan tande Prezidan Komisyon Senatoryal la sou menm longè donn avè nou, sè ke anfèt dèlò ke w pa manyen karaktè demokratik, e repibliken de konstitisyon gen dwa manyen l nan tout kò l. E nou menm nou tèlman fè de pwopozisyon ki solid ke nou estime kaziman s on nouvèl konstitisyon ke n ap travay sou li sof ke nou pase pa lavwadlamandman ki è la sèl ke konstitisyon trase pou nou kòm depite avèk senatè. Petèt ke si m te yon sitwayen angaje oubyen yon antreprenè jan m te ye lontan oubyen yon ekriven petèt ke m ta ka sou yon lòt longè dond petèt m ta ka di petèt s on m ta bliz yon asanble konstitiyant yon nouvèl konstitisyon men kòm konstitisyon an s on zouti k ban m wout pou m pase chimen pou m swiv pou m rive nan yon lòt konstitisyon atravè lamandman, ebyen se wout sa a ke n ap fè. Donk nou antann nou ke an a twazyèm semèn di mwa de janvye n ap gen yon lòt reyinyon e se la a ke nou menm nou pral pran nòt tou de tout obsèvasyon, de tout rezèv, de tout opinyon ke senatè yo genyen sou travay chanm dè depite a e dan un souci patriotique, dans une ouverture d'esprit, Espri de dyalòg, Nou pral chita, nou pral prevwa 2 journe de travay kote ke ansanm nou pral pase atravè non sèlman le travay de la Chanm dè Depite men celui du Sena de tèl sòt ke evantyèlman nou kapab pale d'une sèl vwa, de tèl sòt ke evantyèlman Palman an kapab gen yon pozisyon sou amandman Konstitisyon. Map repete an konklizyon pou m di ke nou pa dèyè fè yon amandman wòwòt, nou pa dèyè fè yon amandman zuit, nou menm nou ta renmen. Odela de kisa, odela de kijan kòlèg nou yo pral vote. M panse ke m ap pale pou senatè a, m ap pale pou mwen menm, m ap pale pou depite Ronald Etienne avèk tout lòt ki nan egzèsis sa a, nou ta renmen pase devan listwa. E pase devan listwa lè w ap travay sou amandman konstitisyon, se fè prèv de kouraj. E de kouraj pou fè de pwopozisyon kourajez. E menm si se de pwopozisyon ki vin bouskile sistèm nan, ki vin deranje sèten zenterè patikilye,